Bonswa tout moun nan, jodi a se yon plezi pou nou te pou nou genyen ansanm avèk nou sou platfòm Etima 509 la, Fatima Altieri, nou konnen Fatima ki apèn soti yon albòm ki se Pwoteje m, nou pral fè yon ti pale de avèk Fatima de albòm nan, epi kijan li wè biznis mizik la e kisa e kisa li menm fanatik yo ka atann. Bonswa Fatima ou sou Etima 509, se kijan w ye? Bonsoir tout fanatik tout super branche HMI 509 bonsoir Sylvestre merci pou envitasyon an m kontan avèk ou jodia. Jodia nou pral pale nou pral pale de mizik e tout moun konnen kiyès ki Fatima tout bon m pa kwè ke mwen k pral di yon moun men kiyès ki Fatima e jodia nou la nou pral pale de mizik e lè nou di Fatima Altieri lan mizik se kisa nou ka di
Nou di ke kòm la mizik se yon konbinezon de son ki pou fè, ki pou agreyab a lorèy, m panse ke Fatima se youn nan son sa yo ki la ki pou fè zòrèy piblik la plezi. Donk Fatima se yon moun ki renmen mizik e se yon moun ki genyen don sa a lakay li natirèlman. E m panse Lè w di Fatima, an kèlke sòt ou di mizik. Fatima, yon atis kap fè mizik jodi a, e lè yo site non w, ki jan w wè tèt ou nan biznis lan?
Onètman, m te toujou konn reponn kesyon sa a kòm yon moun ki ap chèche tèt mwen nan sans ke m ap chèche son m, m ap chèche yon plas pou m repoze m tankou ti zwazo ke m ye a. E m panse jounen jodi an m jwenn branch sa a avèk albòm sa a ki se Pwoteje m. M panse ke avèk pwojè sa a, mwen resi jwenn koneksyon ke m te bezwen an avèk piblik la. E m renmen jan piblik la konekte avèk albòm nan, jan yo akeyi albòm nan, jan tèks yo rive sou yo, jan melodi yo rive sou yo. M panse ke jounen jodi an, mwen pa sèlman di l men lòt moun ka di l tou, mwen jwenn branch pa m nan pou m poze m. Ok e depi aprè la nuit des jeunes aprè prestasyon la nuit des jeunes nan tout moun te di ke waw e eske Fatima gon lòt bagay li pral pote pou piblik la e tout medya te aprè la nuit des jeunes ou se moun ki te fè la une nan tout medya yo pou ap di ke Fatima bay yon bèl prestasyon nan la nuit des jeunes Kisa nou ka atann de Fatima vrèman vre apre kèlke jou ou pral soti prije m? Èske ou te prepare prije m depi avan e Lalin dè Jèn pou te bay moun yo oubyen se file ou t ap file piblik la pou te wè kijan pou te ka rive sou yo?
Mèsi, m sonje apre Lalin dè Jèn nou te fè yon ti pale, ou te ansanm avèk Kit Kat. Se toujou yon onè ke medya yo ka mete limyè sou mwen, m toujou di sa, pa gen atis san medya, pa gen medya san atis. Donk, Aprè La Nuit des Jeunes, bon, La Nuit des Jeunes menm se lè sa m ta pral anonse albòm mwen, se te nan menm sware a l t ap anonse. Rezon ki fè ke se Prije nou te lage aprè, se paske se Prije ki te prè kòm mizik e videyo, men albòm nan te gentan sanse fini. Nou te gen kèk koreksyon, nou te gen kèk bagay ki pa t ko fini, epi m te, mwen avèk staff la, nou te deside pa t fè anyen an prese, paske La Nuit des Jeunes te tèlman yon bèl show, yon bèl pèfòmans, e nou pat vle jis kouri lage album nan pou nou pou jere momentum epi pou album nan pat fè sal gen poul fè a paske mwen menm tou mwen kwè nan on tan ki sipoze diven on tan lè bagay la pou fèt la se konsa poul te fèt nan tan sa poul te fèt nou te lage prizye m paske se li k te prè men se pat prizye m nou te lage avan nou te lage souvni E souvni, pri je m vin bwè souvni pa rapò avèk pri je m ki enpe oze, pri je m tèks lan ki yon ti kras pi sansyèl, videyo a ki yon ti kras oze. Donk moun yo te plis anvayi pri je m nan. Men te gen yon lòt mizik ki te lage avan pri je m ki te souvni. Donk e, vwala, se sa. Ok, ou gen plizyè, ou gen plizyè kolaborasyon mizikal avan ou deside soti, ou deside soti albòm. Jodi a ou sou 2. Entè e enspirasyon ak pwoteje m. E kilè e poukisa ou ta pral deside di fòk Fatima gen albòm?
Premye albòm mwen an 2019 e m panse ke se te yon albòm ki te fèt nan peryòd ke mwen jije pèsonèlman m pat ko prè pou yon albòm. Men kòm n ap fokalize nou sou albòm sa jounen jodi an, albòm sa se tou senpleman paske lè a te rive pou m gen yon dezyèm albòm e m son moun tou ki fè anpil entèpretasyon, m te jwenn anpil kritik sou sa pa rapò avèk pèfòmans mwen yo, yo di bon Fatima wi ou gen de twa mizik, se mizik kolaborasyon w ap jwe, yo te ban m yon ti non atis featuring. Donk m te bezwen plis mizik pou repètwa m. M fè 2 zan ap travay sou albòm sa a. M panse ke nan peryòd albòm nan lage a, gen anpil bèl pwojè ki sòti ke m ap felisite tout atis k ap travay, k ap fè yon travay sipèb pou endistri mizik ayisyèn nan. M panse tou, peryòd sa a se te moman ideyal pou ke mwen te lage Pwoteje m.
Ok, lè w sòti Prije m, ak kisa ou te atann? Ah, lè m soti pri je m, mwen te atann ke moun yo wè transfòmasyon de jèn fi an a jèn fanm nan. Paske pri je m, mwen prezante Fatima etan ke pa sèlman kòmsi atis ke n toujou konnen an vrèman rezève e dèfwa petèt timid nan je kèk lòt moun. M te vle moun yo wè ke gon pati lakay mwen ki vin devlope, paske je swi mentnan fam, m gen 30 an, tout sa, donk m te vle montre moun yo pati sa a ke ey, Fatima ka sansyèl tou, Fatima ka chante yon mizik ki powetik an menm tan tou, si w antre nan pawòl yo w ap wè ke n ap pale de yon bagay ki ka yon jan oze men m pa prezante l konsa, donk m te vle fè yon sòt de. m te vle montre moun yo evolisyon an, kote ke mwen kòmanse kite pati yon ti jan fèrme sou mwen menm nan pou m montre yo ke ey, mwen gen pati sa a lakay mwen tou, mwen gen sex appeal lan ke anpil moun dèfwa konn di ke oh Fatima ou son moun ki toujou fèmen kò w, ou pa bay plezi sou sèn, ou pa dis ou pa dat, se te vrèman montre yo pati sa a lakay mwen ke pri je m te.
Ok men E lan zye piblik la yo wè w son moun ki trè rezève, trè timid, eske ou menm an swa Fatima, ou di a moun yo panse m timid, moun yo panse m nan, yo pa konn kiyès mwen ye, eske e an background ou son moun konsa vre? Non anfèt, ekout, ekout, nou tout se imen, nou tout nèt nou gen pati lakay nou ke nou pa oblije kite tou popilasyon mwen konnen e sitou etan k atis mwen oblije tèt mwen pou m gen yon vi pèsonèl paske lavi m piblik etan k atis m sanse tankou m pa mèt tèt mwen mwen viv pou fanatik mwen mwen viv pou sa m ap fè a mwen toujou gen yon kamera ki brake sou mwen tankou toulèjou depi m leve m santi gen yon moun k ap gade m. Men m panse ke gen kèk kote lakay mwen, m pa, petèt anken moun pap janm konnen yo. Avan m te di sa nan entèvyou ansanm avèk Guy Wewe, li te poze ti Fatima dezòd, se, se, se nan mizik mwen n ap, nou pral jije èske nou panse m dezòd ou pa. Sa se yon kesyon ke m pa ka reponn pèsonèlman, sa se piblik la k pral reponn. Men l toujou, men l toujou bon tou Lè w son yon atis ou sipoze kite yon bagay nan tèt moun yo pou yo panse. Se sa l ye. E bon, se pa sèlman atis tou.
Yon moun ki yon moun ki gen mikwo lan men l, yon yon animatè, yon prezantatè, yon prezantatris, yon animatris, whatever moun ye a, depi moun nan genyen yon genyen zye sou li, moun nan moun nan toujou Fòk li kite yon bagay lan tèt piblik la di waw eske misye sa vre eske li pa sa paske gon seri de kòmantè kap fèt sou atis nou yo lan biznis mizik la gen moun kap di konsa ke lè yon atis soti yon tèks pa fòseman atis sa se moun sa li ye vre imajine nou gen mizik gen lòt mizik ki ap soti gen mizik e nèg kap soufri nan lanmou nan mizik eske eske eske moun sa se se se se. Se yon moun ki soufri nan lanmou vre. Lè w pran, pou nou site non, lè n pran, lè n pran, lè n pran yon mayestwo tankou mayestwo Aly Lariviè ki fè mizik lanmou, èske n ka di mayestwo Aly se yon moun ki soufri nan lanmou vre? Non nou pa konnen. E èske nou ka di ke mesye k ap fè mizik rap, trap yo, Eske mesye sa se gangster yo ui vre ou byen? Non, non, vwa, men se sa, fòk sa ret nan lide w paske lè w ap fè rap, rap la, lè se rap k ap fèt, ou gon yon jan ou fè l fason paske rap pa, rap pa mizik lanmou. Kòm kounye a, gen chanjman k ap fèt nan mizik, nou wè yon rapè ka fè yon, ka fè yon, ka fè yon, ka fè yon mizik love, li rape sou li e tandòt lòt mizik ankò bon. E se te yon parantèz. E E ou genyen e Pwotejem se nouvo e album ou genyen ki sou tout platfòm kap mache ase byen. Kijan ou resevwa feedback yo?
Feedback yo jiska prezan trè pozitif e onètman m pa m pa yon moun ki m pa antre nan lojik fè djòlè men m te vrèman konnen ke m te gon bon pwodwi nan menm. Donk m te kwè nan album nan. M fè 2 zan ap travay sou li avèk 2 pwodiktè serye. M gen anpil bon mizisyen sou album nan e m gen yon pakèt bèl atis ki prete m vwa yo pou nou fè de kolaborasyon sou album nan. Se te yon pwojè ke m te kwè ladan l. Donk, rejwenn moun yo ki kontan pwojè a, fanatik mwen ki t ap tann depi dèzane pou yon nouvèl album e moun ki petèt ap dekouvri m jounen jodi an ki pa t konnen m, Mwen vrèman ka di sèl sa, sèl sa m ka di se mèsi. Mwen, mwen di mèsi, mèsi, mèsi, mèsi pa menm sifi menm paske onètman avèk tout pwojè, tout jan nou konn di an de djaz tenò k ap sòti, gen anpil, te gen ti, te gen ti perèz, te gen ti kè kase, men jounen jodi an m ka di ke avèk iTunes pandan prèske 2 semèn la, mwen nan top mwen mwen mwen premye, mwen dezyèm, mwen twazyèm, gen pil gwo djaz kap goumen, wap wè tout screenshot ki sòti Fatima, album nan still ladann. Nan Donk top pou mwen 5, sa ya. vle di, sa vle di yon gwo bagay e m pa pral met tèt mwen avan, se mizik ayisyèn map met avan. M panse ke jounen jodi an, lemond ka wè ke nou gen yon endistri ki kòmanse fè gran pa, se yon gran pa pou ke se mizik ayisyèn, se atis ayisyen, se djaz ayisyen k ap, k ap, ki nan tèt iTunes konsa, e sa yo se worldwide, m panse ke jounen jodi a gen anpil pòt k ap ouvri pou lòt jèn ki pral vini, avèk albòm sa a, se yon. se m ka di se yon gwo gwo gwo blòk m mete nan kay ke m ap konstwi pou fiti mwen nan mizik ayisyèn nan e m sèlman ka di mèsi. Mèsi tout moun ki tande albòm nan, mèsi tout moun ki pataje l, mèsi tout moun ki sipòte l e albòm nan reste à découvrir, m konnen anpil moun la se Elo Elo yo renmen anpil, mizik sa ki bon. Pèp la pran nan men men, n ap rive la.
Men son albòm ki rèst a dekouvri paske son albòm ki vrèman pèsonèl avè m. Son albòm ki vrèman, kòm m ta di sa, e mwen chante mwen menm. E sa m chante yo, se de sitiyasyon, de eksperyans ke nou tout viv. Donk, tout moun jwenn nan albòm sa a. Vwala, m kontan ke piblik la apresye pwojè a. Sa fè m plezi anpil, anpil, anpil. E mentenan, e kolaborasyon, e ki moun ki patisipe avè w sou albòm sa?
Jan ke w ka wè l, mwen genyen Oswald, mwen gen Phyllisia Ross, mwen gen Yohann, mwen gen Jude Jean, mwen gen Jean Bernard Thomas, mwen genyen Kenny Haiti, mwen gen Toby anbake. E m gen 6 kolaboratè, 6 frè, sè mizisyen ansanm avèk mwen sou albòm nan. Ok pale nou un peu de mizik Elo a, ki jan enspirasyon sa ta pral vini?
Elo se yon tèks de Fatima Oxil Elozin. Dezyèm verse lan se Fatima, premye verse lan se Oxil Elozin e refren an se nou tou lè twa. Elo son melodi ki transande, depi lè m tande beat mizik la, son melodi ki te transande m, m di, humm M renmen mizik sa. E se youn nan mizik prefere m sou albòm nan. E m tèlman kontan ke mizik sa se youn nan mizik k ap katone. Paske m te gentan chwazi mizik sa nan kè m. M te di, mizik sa, m konnen gen moun ki pral wè l, ki pral konprann li. Enspirasyon Elo a se vrèman yon kè k ap chèche yon vrè lanmou. Se yon kè k ap chèche, kòman m ta di sa, yon santiman ki vrè. Paske n ap viv nan yon tan kote ke tout bagay nèt kondisyonèl, ke l te lanmou, ke l te amitye. Nenpòt, nenpòt sa w ap fè nan mond lan li kondisyonèl, gon kondisyon. M ap fè sa pou ou, w ap fè sa pou mwen. M ap ba w sa, w ap ba w sa. Donk, Elo se vrèman yon moun ki fatige, ki di, hey, m bezwen yon moun ki vle m pou mwen. pa pou ankenn lòt rezon, pou mwen menm, pou sa m ye, pou sa m reprezante. E lo s on kri de coeur, e m tèlman kontan ke melo a vin chanje tou, paske gen anpil moun la k ap chante l, mwen wè yo mete foto paran yo ki desede, gen moun k ap chante l pou Ayiti, e lo vin tounen kri de coeur ke l te toujou ye a, menm si l pa rete sou fòm lanmou fi a gason sèlman, la a e lo vin pran on dimansyon kote ke gen moun k ap chèche lanmou, gen moun ki vle tounen lakay yo, gen moun ki Ayiti k ap chante l, k ap di, ey! Mwen bezwen wè peyi m tounen menm jan ankò. Elo, elo, kote ou ye? Elo vin tounen yon kri de kè ke l te toujou ye. Donk enspirasyon mizik sa a onètman m ka di e nenpòt kote l sòti a mwen rann gras mwen di mèsi pou sa. So nou kapte li epi nou chante l. Vwala.
Ok e ou genyen mizik sa ou fè avèk Roosevald ki se nan dlo nan Pale dlo. nou de pwodiksyon sa a. Nan dlo se yon pwodiksyon d'Oswald, de Baky, de Mills e de Bibo. Onètman, m ap di mèsi a tout pwodiktè ki travay sou albòm nan paske albòm sa a se yon albòm ki pa yon travay pèsonèl nan sans pwodiksyon. Se yon travay dekip. Albòm nan gen anpil mizisyen, anpil beatmaker, anpil producer, se sak fè m te lage yon flyer ki remèsye tout moun, ki bay tout moun kredi paske m te vle make sure ke tout moun jwenn kredi yo paske tout moun fè yon travay eksepsyonèl sou album sa. Nan dlo, tèks lan se mwen menm, se Mills, se Baky, Oswald tou se li ki ekri verse pa l la. Travay dekip ankò yn fwa, melodi dekip ankò yn fwa epi nou frape.
Ok yon premye video soti se nan dlo ki next video sou album nan?
Next video a m panse ke lap Elo paske moun yo mande l m pa gen anyen ke m ka fè li prè deja men kounye a la tèlman mizik la depase nou mizik video mizik sa fèt depi ane pase pou m onèt depi 2023 yes 2023, paske m di w se yon albòm m ap travay depi 2 zan. Videyo a fèt depi 2023, e la kounye a la m ap di tèt mwen, èske se pou videyo m ta oblije refè, paske tèlman gen ide k ap vini, tèlman gen moun k ap di m de bagay, menm nan medya yo. Men on verra. Men pwochen videyo a sètènman, m tou ba w primeur lan, se Elo ke l ap ye. Epi, ou pral fè yon kolaborasyon avèk Félicia E rankont ou a Felicia kijan sa pral fèt? Felicia se yon atis ke mwen te toujou renmen tande, toujou renmen gade, se yon bèl tèt de fam, se yon bèl atis avèk yon vwa ekstraòdinè. E m te toujou reve chante ak Felicia. Kolaborasyon sa a se pa rapò avèk Abdias sitou paske Abdias Laguerre ki se manadjè mwen te travay avèk Felicia pandan yon bon tan li te travay avèk Felicia. Donk nou te di n ap fè yon mizik ansanm, n ap fè yon bèl mizik ansanm. Epi, mizik la ta pral yon mizik de fi k ap chante, k ap goumen pou yon gason. Epi, m al lakay mwen, m di tèt mwen, a, nou tèlman gen jan de tèks sa yo ki fèt deja, tèlman gen moun ki chante stil de mizik sa yo, fi a gason k ap goumen, poukisa m pa fè yon mizik kote ke, yon mizik ki pale de renmen tèt ou? On mizik ki pale de self love, on mizik ki pale de konn valè tèt ou. E m panse l t ap bèl pou 2 fi ap chante on mizik konsa, epi m ale mwen ekri tèks la, tèks la se de mwen menm, e epi self love fèt avèk Félicia. Kisa ou genyen an pèspektiv pou albòm nan, konsè, oubyen e kontinye fè de pwogram regilye jwe nan klèb, epi akonpanye de djaz pou jwe, oubyen Wap chwazi fè de konsè avèk album sa? Pou m san pou san onèt avèk ou, byen sur ke nou vle fè yon konsè, onètman m te vle se lakay mwen ke sa te fèt avan, m te vle fen ane a pou m te rantre Ayiti, petèt fè kelke konsè si sa posib nan Pòtoprens epi o Kap Ayisyen etou, men nou konnen sitiyasyon peyi a li pa pwopis e ou paka mande moun sòti pandan ke ou paka asire sekirite yo, Du coup pati sa a se pati m panse ke staff management la ta sipoze reponn ou m pa vrèman konnen e sepandan nou gen anpil dat ki anonse e mwen genyen kèlke dat avèk Kenny mwen gen kèlke dat New York ansanm avèk Oswald e an pèspektiv m genyen des anons ke m pral fè pou dat ke n ap genyen yo men onètman m te gen yon bèl toune ki te anonse pou Ayiti ki malerezman pa kwè kap posib ankò. Jiska prezan mwen gen espwa ke l ka posib, mwen gen espwa ke e jan moun yo ap monte desann nan gouvènman la yo gen dwa jwenn yon fason pou yo retabli sekirite nan peyi a ke mwen espere ak tout kè mwen. Men sepandan se pa yon bagay mwen panse ki posib. Pou konsè lan e jiska prezan nap travay sou sa, nap panse sou sa, nap brainstorm sou sa paske nou bezwen fè yon bèl konsè paske se yon albòm lè wap tande l ou wè son son Se al chita tande. Gen mizik danse wi, men se plis chita tande ke album nan ye. Donk nou an, nou gen plan pou nou fè yon konsè avèk tout atis ki sou album nan. Men m pa ko ka ba w dat, m pa ko ka di w ki lè, ki bò sa ap fèt paske sa a mwen pa, se pa mwen ki jere pati sa a. Pati m jere a se pati chante a e m fin fè l deja. Ok, e kijan nap jwenn Fatima sou sèn? Nap jwenn ni avèk de mizisyen oubyen Fatima ap akonpanye yon DJ? Kesyon sa ou toujou jwenn ni? Eske ou genyen yon staff mizisyen ki stab ansanm avèk Fatima pou de pwogram ke l gen pou l jwe, de konsè ke l gen pou l fè? Onètman, sa pral depan de pwogramasyon pou pwomotè a. Gen de gig ke m jwenn, mwen pa oblije gen yon band avè m, tou senpleman paske pa gen sètòp pou band, pa gen son pou band. Donk dikou, m ap oblije avèk yon DJ oubyen avèk yon moun ki pou lage sequence lan epi nou frape. Gen de pwogramasyon tou, w ap jwenn Fatima full band. M pa genyen on band ansanm avèk mwen tankou mizisyen ki pa m. Paske, jan m di w la, m sot fè dezan ap travay sou yon albòm, m pa te ka kenbe mizisyen avè m pou m di yo pandan dezan pa jwe a lòt moun eksetera. Se travay moun yo. Donk, m pa gen yon sèt de mizisyen, m pa gen yon band ansanm avèk mwen, men, mwen gen mizisyen mwen konnen depi m di yo ann frape, n ap frape. Donk, sa pral depan de pwomotè a, sa pral depan de pwogram nan, ki jan ke n ap jwenn mwen, nan ki fòma ke n ap jwenn mwen. Men byen sur, n ap jwenn mwen full band, jan n konn jwenn mwen, konsa tou nou ka jwenn mwen an akoustik, konsa tou nou ka jwenn mwen avèk yon DJ.
Biznis mizik la, li vrèman gen anpil chalè nan dènye jou sa yo. Se ki jan w wè l, Fatima?
Bon, mwen menm e nan dlo m ye. M pa tèlman pè chalè, m renmen dlo. M ap ret pi pre dlo a, kòm m pa renmen chalè, m ap ret pre dlo a.
Ou wè e bò dlo a m ye. Ya.
Ou menm antanke fanm ki nan biznis lan, e k ap travay lontan, e aktyèlman la, kijan ou wè fanm yo anndan Etcema la? Oh.
Men, sa son kesyon moun ap poze ou Silvès. Kòman wè, kòman wè nou? Ou wè medam yo la kap briye? Mwen oblije poze kesyon an.
Ou wè medam yo ap briye ke mwen trè fyè. Ou wè medam yo pran plas yo, jan ke yo te sipoze pran plas yo depi lontan. Ou wè ke piblik la wè nesesite medam yo. E ou wè tou ke Pi fò djaz la nan moman an, si pa gon fanm swa devan djaz la, w ap wè gon fanm ki an featuring, w ap wè, w ap wè kèlke pa fanm nan la. Gon fanm, gon fanm k ap fè yon travay. Donk, m panse ke peryòd sa a se yon peryòd ki ban m anpil fyète kote ke m wè dè zatis tankou Rutshelle ap fè de bagay entènasyonal, dè zatis tankou Darline Desca, Bedjine, Vanessa Désiré, Mwen trè fyè paske m non pepinyè la kote ke medam yo y ap sakaje mouvman an, yo gen talan e y ap bay de bèl pwopozisyon, donk plas medam yo li asire.
Èske sa pa janm rive w yon fwa pou w rete pou w jwenn yon djaz rele w pou l di w Fatima m ta renmen w fè pati de djaz sa? Toutan.
M pap di ki djaz. Non, ou gen dwa. Non, m pap di ki djaz.
Ou gen dwa pa di ki djaz. Ou gen dwa pa di ki djaz. Tout tan. Men m konn ki djaz.
Men m pap repete l. Ou pa di l, m pap di l. Men m konn ki djaz. E pi, m konnen ke e gen de bagay k ap prepare la pou ou jodia. Gen video k ap soti. E wap prepare de konsè menm lè ke ou pako gen dat yo, ou pako konn dat yo, gen bagay kap prepare. E m konnen nan staff management ou gen Xandra, gen Abdias, gen Yohann, e kijan nou repa, kijan nou repati?
Pase tanto m wa, tanto m wè ou pral yon kote se Yohann k avè w, tanto Xandra ap fè, ap fè kontak yo.
Staff la byen, staff la byen òganize? Ki, ki, ki, ki, ki, ki maji n gen pou sa?
Ahh! Nap fè maji a mache. E an fèt, e tout moun nan plas yo. Tout moun nan plas yo nan staff lan, tout moun ap fè sa yo gen pou fè. Gen kòdinasyon se Juan, gen kòdinasyon se Zandra, gen kòdinasyon se Abdias, gen kòdinasyon tou se Alex ke ou gen dwa poko menm petèt rankontre. M gon staff tou ki souzantandi ke ou ka pa janm wè men ki dèyè a kap travay serye. An background. An background mwen gen Naomi, e Grand Pierre ki se chanpyòn pou Ayiti nan natasyon e ki travay ansanm avèk mwen tou ki nan staff marketing donk chak moun nan plas yo anfèt mwen menm mwen renmen travay avèk yon ekip e nou tout bat de yon sèl kè nou tout gen yon sèl misyon pou ke vizyon kem gen etanke atis lan ke staff la ap gidem avèk li an pou nou tout ale vers vizyon sa. Donk chak moun nan plas yo, chak moun ap jwe wòl yo. Vwala. Pa gen maji non, se se se jis pasyans epi fè bagay la avèk disiplin epi wap wap jwenn rezilta. Ok, e bon, Nou ap rive, nou pral rive nan fen, nan fen antrevi a, pase ke m pat vle ke, m pat vle kenbe w, m ale presi. Sa m gen pou m di a, m di l, M renmen epi m sa. fin.
Si gen yon lòt bagay, m pa konnen, e si gen yon kesyon ou wè m pa poze w, oubyen, oubyen, di nou ki kote, ki kote moun yo, moun yo ka jwenn albòm nan Fatima? Albòm nan disponib sou Audiomack, ke ou wè m mete dèyè m nan la a, se paske se sou dènye platfòm ke li disponib ke moun yo ta plede mande m. Albòm nan disponib sou iTunes, albòm nan disponib sou Spotify, albòm nan disponib sou YouTube. Tout streaming platform yo, albòm nan disponib. M kwè nou disponib sou Deezer tou. Donk, depi ou vle tande albòm nan, sèl sa m ap mande piblik la, silvouplè, ale sou paj mwen yo. M konnen sou Audiomack, gen kèk lòt moun ki te upload li, ke staff la gentan jere sa. Nou kontakte yo avan ke nou ta wetire paj yo, paske. Nou pa vle kraze travay lòt moun tou, men an menm tan nou pa dakò moun kraze travay pa nou. Donk, albòm nan disponib sou tout platfòm yo, men make sure ke se avèk paj mwen ou ap tande l, paske jan pou sipòte travay mwen, jan pou sipòte efò m, se vrèman stream albòm nan apati de platfòm pa m, paske se mizik mwen, se tèks mwen, se travay mwen, donk li fè sans pou ke se sou paj mwen yo ou ban m love la, E mèsi deja tout moun ki tande albòm nan, mèsi deja tout moun ki pral dekouvri albòm nan. Mwen son moun ki trè ouvèrt a kritik konstriktif, mwen son moun ki trè ouvèrt lè yon moun ka di m Fatima m panse sa te ka pi bon, sa te ka mye, men mwen son moun ki vrèman tou pa gen pwoblèm avèk pyès moun tou ki gen dwa pa dakò avèk yon bagay. Donk mèsi bokou, tout moun welcome, m ap di Fatim ki se fanatik mwen yo, Mèsi pou sipò yo, mèsi pou jan yo pouse albòm nan. E m ap di tout medya, tout moun ki pèmèt mwen jwenn mikwo pou m pale pou ke mwen jwenn platfòm pa yo, mèsi, mèsi HMI 509, mèsi Sylvest, mèsi tout moun ki t ap gade, ki t ap tande. Al dekouvri Pwoteje m, paske albòm sa a, jan m di nou an, tout moun ap jwenn yon mizik sou li.
Mèsi Fatima, mèsi Xandra ki te fè kowòdinasyon yo e mèsi a ou menm e k ap gade k ap gade ki t ap gade entèvyou sa nou di w mèsi e rete branche e Etye Maten 509 pou yon lòt entèvyou avèk yon lòt atis e ke m panse ou menm w ap renmen orevwa a la pwochèn. A la pwochèn bye bye.